Gadon chokola kap mande m fon 3 douzèn bagaj gadon choko choko choko chokolala depi m pran chokola m pa gen pa damou tout damou se damou damou klès damou silin gadon chokola t mande m damou klisès eno choko choko choko choko madan jak chokola wi li ye silvouplè gadon chokola kap mande m menaj elèv lekòl yo avanse chokola chokola Ou menm ki fè kap dad ou poko konn sak rele sweety vin pran chokola. Madan jak la wi sa w gon ranni baw lekol la konsa van mwen de chokola m. Talè, tifi laviyò genlè nan gason tout bon. Ou pat dakò m te nan gason, paske w konn yon ekstrè lajòd ou panse se medyòm mwen ye mwen menm. Ti pitit, Wap fè mwayen do fè 200 pon panse si 100 pon fè pitit ou pa pase non cheri. Mèwi depi nou pase lougawou konsa n konn tout ti do kay ki gen kou an la n pote fidèl konsa lè w te chita nan mwayen de sa nan fouko a te gentan ap fè setyèm ane medsin tankou mwen m konn dosye w lonje chokola mwen mal fè w. Knya jan wap gade w la la Esmeralda yo pral bay chokola a tou. Ou sanble fistre paske e mwen kap bay li a. Dat wap fè u dormant nan Pòtoprens, si map fè yon ti kout kle a, kite m viv avèk Olivia m. Kounya e nan twalèt ou pral bay chokola a wi pa vre? Wi e nan twalèt m pral bay li, ou pa tap gen yon komisyon tap banm paravèt pou ou kòm nan menm a ou e matlòt ou yo. Esmeralda, kaka je pa linèt, se pwèl je l fè rèd wi pitit, ou konn sak fè m pa gentan met ou kouch atè m kontwole konbyen vètèbre Ou gen? E paske m konnen m gen Jacqueline ki gen prèske menm laj ansanm avèk ou Esmeralda. Woy! Pou ta mete m kouche kontwole vètèb, madan Jak apa menm wap a fidèl, ou bliye w gen pwoblèm kalkil? Aritmetik pat kouche avè w vre non madan Jak, men madan Jak wè fèy ramo l di se fèy ayizan. Madan Jak lè w tande yo di ayizan se yo k pote lorye blan, e pat fèy tibon, e pat fèy bwa kongo, e pat fèy twonpèt non. Gade lè ti pitit la mezanmi yon ti pitit m depanse map antre legliz ansanm avèk li. Antre legliz avèm genlè madan jak chape apa w echwe madan jak ou genlè panse w konn laje. Oh wi Esmeralda m konn laje wi pitit tout lè tout kokorat pòtay Leogane tap drive manman w nan bri a Bisantnè a m te konnen wi. Oh wi fò w ta konnen menm paske w abitye sèvi manman m zòrye pou w benefisye rès kapòt pou w al manje avèm. Esmeralda! Tonè kraze m Esmeralda w pa deplase w devan m nan la Esmeralda. Map vire kulòt mwen nan vè, m mete laj mwen tèt anba pou m kanpe m kare fas ansanm avèk ou ti pitit. Ou gentan konnen sa pral fè, ou ta pral banm 3 kalòt. Lonje chokola m, mwen mal fè wont mwen bann pwodwi esthie. M regrèt son timoun Esmeralda ye, m tap fout ou 3 kalòt mwen menm.
Ayiti sak pase! Yes!
Men mwen mezanmi bonswa tout moun map swete tout moun nèt bòn fèt sen valanten map swete tout fanatik madan jak tout moun ki renmen madan jak Bòn fèt sen valanten se te madan jak vasa tifi lavi a ki rele esmeralda mèsi tout moun paske nou gade video a mèsi paske wap kontinye gade paske wap pataje video a epi map mande w silvouplè desann nan instagram al follow madan jak paske madan jak gen anpil video l pral lage pou nou epi gen anpil bagay nou pral lage tou ann ede instagram nan grandi ok mèsi avèk plu de 100 mil konbyen mil moun. Sam di la 100 mil konbyen mil moun merci timoun one love nap wè pou yon lòt video nou konnen se plezi m toujou vin pote pou nou epi kisa ankò ale.